M pa tap janm sispann diw mèsi. Ou pap pèdi sa non grann Sizàn. Tanpri grann Sizàn, tanpri ankò, rann mwen sèvis la, fè sa pou pitit ou non. Bondye a rekonpansew sa, tanpri ankò grann Sizàn. Depi jodi an la. Si m te ka wè manman m a papa m fin chache m, m t ap fè santi m delakwa. M t ap di Bondye mèsi anpil. Ou pa bezwen fatige w pitit mwen. Denmen si Bondye vle, kon jou, m ap pran machin mwen, m pral chache manman w a papa w pou yo vin dèyè w. Ann ale non pitit mwen, ou pa ka ret la non, li kòmanse ta, si w pa vle al dòmi lakay ou, wa dòmi lakay la.
Bonswa papi!
Bonswa Fabyèn! Kòman w ye pitit mwen? Ki mirak ou pase nan biwo m la? Depi w wè sa, ou gen yon ti pwoblèm ak Kris. Wi papi! Avan yè Kris di m yon ekip bagay ki pa fè m byen ditou. Imajine w papi, si manmi m malad andeyò, m al wè manmi m mwen fè twa mwa. Gen anpil zanmi Kris ki rele l, yo di l o se kay mennaj mwen m ale se kay nèg m t ale. Yo menm di Chris m kouche a kouzen l, yo dil m kouche a zanmi l. Tout sa yo di Chris li pran. Chris menm di l pa bezwen m ankò. Chris di m se Laura ki mennaj li. Chris bloke m sou telefòn li. An verite, an verite papi, Chris fè m rayi gason. Pou jan m te kwè nan Kris. Pou imilyasyon m pran pou Kris.
Gade pitit mwen. Ou wè Kris? Se mwen k manman l, se mwen k papa l. Manman Kris pote Kris ban mwen depi sou si mwa bebe. Depi lè sa l pa konn anyen de li. Se mwen k fè tout bagay. Se mwen k moute se mwen k desann. Afè bagay Laura m tande wap dim Chris pa bezwen w ankò se Laura l renmen tout se krèk ti bèt. Kisa Chris wè nan Laura? Laura yon jèn ti fi nan zòn nan pa gon jèn ti gason k pa kouche l yon ti manman piyay. Dayè se ou m konnen mwen menm m pa konn lòt moun ankò afè bagay Laura m tande wap di m Christ di e Laura l vle tout se krèk ti bèt ou tande sa map di w.
Gade papi Christ granmoun li chwazi moun li vle ou pa ka fè chwa pou li rezon k fè m vin la se paske m pat vle al lakay ou. Pouki's fèm malonèt? Se sak fèm vin kotew nan biro a la. Mwen te vle jwenn avèw pou'm esplikew kisa Chris fèm. Paske sal te di'm yo, yo pa fèm byen ditou. Ebyen male wi papi. Na wè ankò. Ebyen ok Fabienne. Ou pa bezwen fatiguew pitit mwen. Pita, lè m rive lakay la m pral jere sa. Oke.
Ey Nadège, ou pa bezwen pè non. Nan semèn nan la, n ap mennen w al lakay ou wi. Paran w pa bezwen bay yon goud ankò. N ap libere w gratis san yon goud. Ou tande sa m ap di w? Se sak fè metire mach la nan tèt ou pou ka alèz. Mèsi davans, mèsi davans wi mesye, si nou te libere m, mwen tap kontan anpil, mwen tap kontan anpil, mèsi davans, tanpri, nou libere m non, mwen sonje manmi m.
Ou pa bezwen pè nadèj. Nan chemen nan nap libere ou. Se lari a nap kontole anvan ki fè nou poko libere ou. Ou konnen lari a chaje lapolis li chaje chèf. Se sak fè nou poko pran lari avan poun mennen w lakay ou. Ou tande sa map di w? Men ou pa bezwen pè. Nan chemen nan nap fè sakrifis kanmenm. Nou mennen w lakay ou. Ou tande sa map di w?

Apa ou te gentan leve ou te byen dòmi pitit mwen ou pa wè m pat mete dra pou ou se paske m wè l te fè chalè wi a Sefi. Grann Suzanne, yèswa m pa dòmi ditou m ap panse avèk avni m, m te konn ap di manman m ni papa m m poko ap fè renmen m ap tann lè m, m te konn di yo. Jou m fè renmen, renmen m fè a, se pou jou l mwen vyèj, se li k pou mete m nan lavi gason. Epi jounen jodi a, bon Joel gaspiye m Grann Sizàn, li gache avni m Grann Sizàn. M pa santi m ap viv Grann Sizàn, m anvi touye tèt mwen Grann Sizàn. O! Ki mal mwen fè m ap peye? Ou pa bezwen kriye pitit mwen, lavi pa fini, yon jou pitit mwen, Bondye ap di yon mo pou ou kanmenm, gade nou a Sefi, maten an ou mèt al lakay wi pitit mwen, m gen manje sou tab la, ou mèt vin manje pou w ka ale, a Sefi gade, depi Joel mande kote w te ye, di konsa, se sou plas la w dòmi, pa di l se lakay bon te dòmi non a Sefi, maten an. M te gentan di w konsa, m pral mache Desalin, m pral gade kote m jwenn manman w ni papa w pou m fè yo vin chache w. Kanmenm Asefi, fò sot nan mize w ye a. Gade, ou te ka pitit pitit mwen Asefi. Bèl timoun tankou w, ou pa ka ap pase mizè. Se sèl ou menm manman w ak papa w genyen. Gade nou Asefi, vin manje pitit mwen pou w ka al lakay ou tande pitit mwen. Grann Suzanne, Depi yè m pa manje se vre, men pou jan m ye la Grann Suzanne, m pa kwè m ap ka manje non Grann Suzanne. M pa kwè manje ap ka desann nan lestoma m non Grann Suzanne. Grann Suzanne, Se nan plas mwen pou w ta ye, pou w ka wè kijan m santi m Grann Suzanne. A chak fwa map panse a sa Joel fèm nan, m santi se tèt mwen m ta touye grann Suzanne, m santi se tèt mwen m ta touye grann Suzanne.
Pa kriye pitit mwen, vini non pitit mwen, vin pran 2 kiyè nan manje a, menm lè w pa manje anpil.

Fò sispann pase mizè m pral chache manman w ni papa w pou yo vin dèyè w ase fi.
Mèsi davans grann Sizàn, mèsi anpil pou tout sa w ap fè pou mwen yo. Grann Sizàn, w ap tou al chache manman m ni papa m pou yo vin dèyè m nan grann Sizàn. Wi pitit mwen, se ale m ap tou ale la wi pitit mwen. Ou di depim rive machan desalin bò plas la antre nan mache a m mèt mande pou nan bri fanm map jwenn manmanw epa vre a sefi ou wi grann sizann depi ou rive bò plas la ou mèt antre nan mache a mande pou nan bri fanm Epi wap jwenn manman m. Nenpòt moun ap mouton li tande grann sizann.
Bon Kris! Sa kap pase konsa? Maten an pandan m chita nan biwo a, m wè Fabyèn ap vini tout an kriye. Li di m oo ou di l ou pa bezwen l ankò, se Lora ki madanm ou, se pa de bagay ou pa di l. Bon m di w papa, se nan zòn nan w leve, se nan zòn nan Lora leve. Ou konn wè tout aksyon Lora konn ap fè nan zòn nan. Pa gon jèn ti gason ki pa kouche Lora nan zòn nan la. M pa kwè ou ka jete Fabyèn pou Lora non Kris. E lè fini tou papa, se Fabyèn mwen konnen, m pa konn Lora non Kris papa. Ou pa gen gou Chris. Ou konn wè tout voksal Laura konn ap fè nan zòn nan la ou pa wè lòt moun se Laura ou renmen.
Papa Mwen asepte a tout sa w di yo se vre lontan Laura te konn fè anpil bagay ki pa bon men kounya papa li chanje li konvèti li pa fè yo ankò. E lè fini tou papa mwen renmen Laura Laura renmenm tou. Chris Ou wè tout sa w di yo Yo pase nan zorèy goch yo soti nan dwat M di w sa deja M pa konn Laura se Fabienne m konnen Bon m di w Chris M wè poukisa w renmen Laura wi. Se paske l ka achte machin ba ou. Se paske manman l lòt bò, papa l lòt bò, li chaje byen. Se sa k fè w renmen l ou kite Fabyèn pou li. Men bon m di w Kris, fò w sonje se a Fabyèn ou te kòmanse. Fò w sonje tout mizè, tout desepsyon, imilyasyon li pran pou ou. Fò w sonje tout bagay sa yo tou Kris papa. Gade sa map diw Chris.
Wi papa Mwen sonje tout mizè tout desepsyon imilyasyon Fabienne pran pou mwen men m pap ka kontinye avèk Fabienne papa paske Fabienne kouche a kouzen m li kouche a pwòp zanmi m Kijan m pral santi m nan zòn nan? Lè yo wè m toujou a Fabienne epi m konn tout bagay sa yo ki te pase.
Bon m di w Kris, èske se ou menm menm ki te bare la kouzen w lan? Èske se ou menm menm ki te bare l ak zanmi w lan? Non papa, se pa mwen k te bare l. Moun ki te wè l la, se li menm ki vin di m.
M ap ba w yon ti konsèy antanke papa w. W al lekòl ou gen konprann. Ou wè Kris, pwòp Lora ka fè kominezon avèk yon zanmi w pou l vin ba w tripotay sou Fabyèn, li menm pou l pase pou pi bon. Ou tande sa map diw Chris. Wè Fabienne m renmen sans li se pa yon moun ki sou moun se pa yon moun ki renmen plezi ki renmen pwogram se yon moun ki toujou apa mwen menm mwen diw sa deja se Fabienne mwen renmen pou ou Chris ok. M fatige, m pral fon ti beny pou m al kouche.
Enben ok papa, al degaje w non. M ap vini wi, m ap tou rive kot Lora a, m gon bagay m bezwen di l. Bon Kala, sa w fè la? Ou konnen w t ap pati, ou pa menm di m sa menm? Se lè w rive ou rele m nan telefòn ou di m ou pa la? M pa renmen sa w fè a non Carla. An verite m pa renmen sa w fè a.
Gade Joel, m granmoun ok, se pa tout kote m prale pou m di w. Lè fini tou Joel, e pa depi m vin la, m gen 3 zèdtan depi m vin la m pa wè Asefi. Kote Asefi menm?
Depi yè maten, m wè Asefi pran ti dlo li lave pye l epi l soti. Pou jouskensi m pa janm wè Asefi. Wè Asefi sa a Kala! Wè Asefi sa a! Asefi twòp pou nou tande Kala! Asefi twòp pou nou tande Kala! M pap di anyen.
Joel. Ou wè Asefi wap gade la? Asefi pa sep tande Joel. Asefi pa moun tande Joel. Asefi pa senp. Manon kote Joel? Yo fèm konnen Asefi nan konplo pou yo kidnapin Nadège la wi Joel. Se Asefi ki fè konplo a wi Joel. Tout sam fè poum pase Asefi l paka pase non. Tout sam fè poum bay asefi. Dyab la pa vle pran asefi non joel gade joel m pap dil anyen map fot lon pwazon m pete fyèl lyann nan kay la la wa di m te diw sa map fot li on manje ranje andan kay la la m pete fyèl li fòm fè w fin avèk asefi joel. Oh kala asefi k fè gwòsè bagay sa asefi te ka touye nou anndan kay la tou kala asefi te ka touye nou tou si w wè l fè gwòsè konplo sa gade kala san pou san m avè w depi w ap pete fyèl li m avè w san pou san n ap fout l yon pwazon anndan n touye l epi n ap trennen l. Nan flonto dèyè a nou mete l. An, wè jan l ap mache, li pran pòz li pa ka pile tè a, e kou sa l mèt dam tou wi.
Asefi an ti po gongon li anndan kay la. Fòk nou elimine Asefi. Si nou pa elimine l, li p ap bon pou nou. Asefi an ti po gongon l ye. Asefi pa senp Joel. Nou pran Asefi pou timoun, Asefi pa timoun tande Joel.

Ok Joel. Te kwè m di w nap elimine l epi nal foure yon twou dèyè a nou mete l tout bagay fini enben al kouche non cheri vrèman vre ou fatige vre map tou pwofite desann anba kot yon zanmi m m gon bagay pou m esplike l epi lèm vini pou n konn sa n ap fè. Yo, Kaliko, jodi dimanch, m pa kwè lari a gen anpil chèf. Fòk nou ta libere Nadège wi. Èske w te ba l manje maten an? Èske w te etire mas la nan tèt li? M te ba l manje wi, Bòch la. Maten an m ba l manje, talè a ankò m ba l manje. M te tire mach la nan tèt li wi.
Ebyn ok kaliko. Blòk katrè la m gen randevou avèk yon bèl demwazèl. Manzè trè anfòm. Manzè rele Laura. M gen randevou avè l nan epidò dèlma 75 lan. Ou konn sa w ap fè mwen kaliko. Ou pral nan lakou a. Machin jón nan. Netwayel pou mwen. Se pa Toyota a non. Mercedes la. Netwayel pou mwen Kaliko. Epi lè m vini pita pou n planifye pou n ka libere Nadèj. Men se blòk uitè n ap libere Nadèj papa. NB.
Ok bòs la. M pral fè sa byen rapid. Ok bòs la. Bebe, telefòn ou dichaj? Epa depi maten map rele w, m pa ka jwenn ou. Sa k pase menm? Telefòn mwen pa dichaj non bebe. Bon w konnen m gen enèji la a gogo. Si l te dichaj m tap mete l nan chaj. Se telefòn tonton m nan yeswa a ki tonbe nan dlo. Maten an, m prete l bwat pa m nan, li mete sim li an sou li. Pita li di m lè w achte yon telefòn. Apre sa, kòman w ye menm? Ou manje bebe? Kòman papi ye? Li byen? Papa m byen wi cheri. Li byen wi gras a Dye. Mwen manje wi be. E ou menm, ou fè sa deja? Genlè se soti ou pral soti la cheri. Ebyen m manke pa jwenn ou la bebe? Mwen manje wi papi. Mwen fè sa deja wi bee. Se soti m pral soti wi pa. Gen yon matant mwen Petyonvil, depi avanyè li te rele m li di m li bezwen m ijan, m pa t janm monte kote l. Maten an la m pral kote l. Ebyen ok cheri. Li pap yon pwoblèm pou ou pou m ta tou al avè ou? Paske m ta renmen rekonèt matant ou an. Sa w panse? Non papi. M pa t di l mwen t ap vin a moun. M pa ka annik pran pou m monte avan w, ok? Yon pwochèn fwa, w a rekonèt li. Dakò papi. Je t'aime papi. Waww! Ebal gentan 4 è. Misye ka di se poto m ba li wi. Mesye gade gwosè yon manti m bay Kris. M di l se kay matant mwen m ale, poutan manti. Piga l ap swiv mwen non. M pa kwè Kris konn al nan zòn sa yo. M pa kwè. Bon m prese pou misye pa di e poto m ba li. Ou ka wè l pa wè m epi l ale.
Waww Laura m panse w pa tap vini ankò wi lè m gade m wè l 4 è edmi m pa janm wè w m panse m pran nan poto an pasan kòman w ye menm sa kap fèt kòman w te pase semèn nan tout bagay anfòm pou ou?
Mwen tap gentan vini wi. Apèn mwen pral deplase, lè m gade m wè mennaj mwen an parèt lakay la. Se li menm ki te rete m nan pale ki fè m pa t gentan vini. Okontrè, s on manti m ba li, m di l se kay matant mwen m prale Petyonvil. Mwen anfòm wi grasadye. Ou konnen, m ap fè efò.
Tigrizèt! Se pa Laura m wè kap pale a nèg sa la? Epa l gentan afiche la yon lòt nèg? Ebyen li kite a Chris? Humm fanm pòtoprens ou gen pou wè Chris pa konn kote l ye la non li pa wè nou non ti krizèt. Mèwi Johanne depi lè moun nan ap antre nan epidò a m gentan wè se Laura. Humm Johanne ti eleman sa m konnen l sere byen li rete delma 33 bò lakay tonton m nan li te nan prizon wi Johanne yo te kenbe l sou pòtay nan vòlè li te fè 5 an prizon misye pa yon bon moun non Laura genlè pa konnen podyab misye pa yon bon moun.
Laura, Rezon ki te fè m pran randevou avè w pou nou te vin la, se paske menm jou nou te rankontre a, m te vrèman etone pou jan imaj ou briye nan lespri m. Tanpri Laura, di m kisa pou m fè pou m gen yo nan vi m.
Mwen renmen lè mennaj mwen mete m an valè, lè l ap chouchoute m, lè l ban m afeksyon, pou l toujou gen tan pou mwen, pou l respekte fanmi m, zanmi m. Paske m son fanm ki trè jalouz e m gen anpil defo. Pou w ta genyen m nan vi w, l ap vrèman difisil.
Laura, tout sa w vle m vle l tou paske m renmen w. Mwen gen anpil lajan, mwen chaje byen, tout fanmi m lòtbò, manman m lòtbò, papa m lòtbò, frè m, sè m, kouzen, kouzin, matant, tonton, tout lòtbò. Se sèl mwen ki an Ayiti nan fanmi an. Lora, mwen vle ede ou. Ban m yon ti pèmi sèlman pou m antre nan kè ou, ou pral wè mirak ki pral fèt. Tanpri Lora.
Ok. Mwen pa gen pwoblèm non. Men sèlman, w'a sonje m di ou, mwen son moun ki gen anpil defo. Mwen jalouz anpil. Mwen renmen lè yon moun ban m afeksyon, lè l mete m an valè, lè l toujou gen tan pou mwen, lè l respekte fanmi m, zanmi m. Apre sa m pa gen pwoblèm non. Ok.
Waww mèsi anpil bebe paske ou asepte louvri pòt kè ou pou m antre mwen antre avèk onè respè depi menm jou mwen te kwaze w la Pòt pam nan te gentan louvri pou ou Je t'aime Laura Je t'aime ankò.
Woy ti grizèt Men yap fè lanmou tou wi. Bagay malè. Yo te konn ap di Laura bouzen, se kounya m wè l bouzen tout bon vre. Fanm Pòtoprens!